Gwo revelasyon kontinye ap fèt nan feyton Vinicius Junior avèk Real Madrid la. Si nan dènye moman yo la, nou tande anpil enfòmasyon k ap soti sou kisa Real Madrid panse Florentino Perez, genyen jounal The Athletic ki fè yon gwo bout tonton revelasyon la a fanatik Vinicius yo sipoze tande. Kisa Brezilyen an genyen nan tèt li pou sezon k ap vini la avèk tout sa k ap pase l yo la? Nou pral tande ptè kisa antouraj Vinicius di medya an aprè nou menm n ap di kisa n ap panse. Genyen jwè sila ki rele Van Persie an ki fè yon gwo bout tonton deklarasyon se tankou l pase akote rèv li. Nou pral tande. Aprè nou menm sitou fanatik Barça yo na kite opinyon pa n. Kòmanse rale chèz nou nan. Se enfòmasyon sa yo boul patnè w lan, akolit ou an, frè w lan pral detaye pou ou nan videyo sa a. Rete la monchè. Bonjour, bonsoir boul patnè m frè m sè m yo kòman nou ye. Mezanmi nou, men Ronald nou an. Salitasyon pou Aurelien. Landry ki di boul patnè m kòman ou ye mwen toujou ap swiv bon travay frèm sa litasyon pou ou zantray sak pase boul patnè m akolad pou ou epi nou gen Bernard sevère ki di sakap fèt roro afè pam zanmi w Bernard toujou avè w e bon travay frè pam sa litasyon pou ou Bernard sak pase akolad pou ou boul patnè m lòt zanmi pam e frèm sèm yo nou konnen kòman sa ye kontinye like pataje sitou kòmante epi boul patnè nou afè pa nou Ronald ap rive sou nou. Pou bigòp pa nou an tou. Van Persi, ansyen bitè ekip Manchester United la, Neerlandè an, nou konnen, nou ka raple nou nan dènyè koup du mond ke l te jwe an, eske se te an 2014 si m pa, si m pa twonpe m. e kote ke yo ta pral elimine Lespay, genyen yon yon gòl de la tèt ke Van Pèsi te fè, se te yon bagay espektakulè, ekstraòdinè, èske n konprann? Van Pèsi se te yon yon atakan enkwayab, yon talan espektakulè, ebyen li fè konprann ke li te li te toujou reve jwe nan ekip FC Barcelone nan. Se sa k fè m di, gen anpil atakan ke nou wè, yo konsidere ekip FC Barcelone nan avèk le Real Madrid kòm yon pasaj obligatwa pou yo santi ke bon la a yo konble èske nou konprann e lè yo pase akote de sa fen de karyè yo rive ok yo pa rive reyalize rèv sa a li toujou difisil pou yo aksepte e se le ka de Robin Van Persi ki se te yon atakan ekstraòdinè yon kalite balo pye de la tèt èske nou konprann yon konpreyansyon de jwèt lan Enkwayab, men malerezman sa pat rive fèt e daprè enfòmasyon ki revele la nan jounal Sport yo fè konprann ke jwè lan te gen posibilite sa an 2015 lè l te kite Manchester United li t ale nan Fenerbahçe ok ebyen nan moman sa Suarez li menm li te atakan Barça, Barça te fè lapwòch eske nou konprann e le fè ke men nan moman sa m ret kwè ke. Eehh ekip FC Barcelone nan wè wè wè Barça Barça te genyen Barça te genyen Suarez Suarez paske an 2015 se lè sa Barça te ranpòte Lig dè Chanpyon sa avèk MSN nan ok. Ebyen Van Persie ki te nan Fenerbahçe l te fenk soti nan ekip United lan e Barça ki ta pral fè bak sou operasyon paske Barça te genyen dout sou kondisyon fizik li paske ajan l te transmèt Robben Van Persie ke Barça te enterese ok. E apre ajanl vin dil ke bon la operasyon an pap fèt ankò eske eske la ke sil te fè yon ti rete nan United toujou li te nan yon gran club tankou United lè sa li pata pral de Fenervache a Barça li tap de United a Barça ok kote ke paske anpil fwa kote medyatik lan kote jan ke fanatik yo pral resevwa transfè lan li trè trè enpòtan eske nou konprann. Se menm jan tou nou ka raple nou Aubameyang ki te vini nan ekip FC Barcelone nan, paske nan moman sa Barça ki te a la rechèch de tip datakan sila yo. Antouka, se sa, li fè konprann ke mwen te toujou genyen rèv pou m te kapab jwe nan Barça nan yon moman. Reyèlman, mwen te gen espwa ke sa t ap rive fèt yon fason oubyen yon lòt, ke sa te rive reyalite. Se te yon vrè rèv, se te yon veritab rèv pou mwen, se sa ke li di. Aktyèlman li se antrenè Feyenoord ok. Ebyen Ruben Ruben van Persie li menm malerezman sa pa te rive fèt pou li. Li fè konprann ke se te aprè yon mwatye ane nan Fenerbahçe ok yo t ap pale de sa e nan moman sila mwen te genyen espwa se t ap yon bagay enkwayab. Ajan m nan te di m te genyen de konvèsasyon te egziste opsyon an men aprè li te rele m li di m sa p ap rive pase ok. E antouka se konsa bagay lan ye ke Barça te vin pèdi konfyans nan eta de fòm li ke si l te rete yon ti tan toujou nan United avan l t ale nan Fenerbahçe la li t ap yon opsyon ki seryez paske se t ap yon jwè ki t ap soti nan United pou ale nan Barça men lè w soti nan Fenerbahçe Pou rive nan ba sa yo gen yon fason ki diferant yo wè bagay yo hein. Yo gen de dout sou eta fizik ou ok paske se yon konpetisyon ki pa gen menm egzijans yo hein avèk yon premyè lig nan yon ekip tankou United ki se yon yon enstitisyon de premye ran eske nou konprann? Ebyen se sa ki di la. Mwen m tap renmen wè Van Persie nan ekip FC Barcelone nan sensyèman. Men nou konnen l Barça te gen Luis Suarez yon nimewo 9 ki o final rantre nan lejann klèb lan. Li tèmine kòm twazyèm meyè bitè de listwa di Barça. Yon trio lejandè avèk Messi e Neymar. Donk kanmenm Barça pa ka regrèt twòp paske se te yon moman kote ke ekip lan te vrèman non sèlman solid men tou tap ranpòte twofe. Ki se sa ki pli enpòtan o final. Antouka Van Persi malerezman rèv pal lan kite tonbe nan dlo. Gwo revelasyon sou feyton Vinicius Junior avèk ekip Real Madrid la. Nan tout dènye moman yo la, nou tande anpil enfòmasyon kap soti nan sans Perez, kisa Real Madrid panse, yo mete Vinicius an vant, patati patata. Men nou pa vrèman konnen kisa ki ap pase nan tèt moun ki nan antouraj brezilyen an. Nan tèt Vinicius Junior an e Brezilyen an li menm ki kapte mesaj Florentino Perez avèk dirijan Real Madrid yo te bay li an. Ok. Paske nou konnen l Perez ki te vini la pou mande Vinicius pou l pwolonje kontra l. Ok. Mande ti tonton an pou l pwolonje e ke li li pa vle bay li yon revalorizasyon salaryal nan jan ke Vinicius vle l lan. Paske yon jwè tankou Vinicius ki si jèn pou l siyen pou anviwon 5 an Siplemantè paske Real Madrid vle pwolonje kontra Vinicius jiskan 2030 ok an Juin 2030 30 Juin 2030 donk sil pwolonje la avèk sa li ap gen 5 an ki rete l nan Real Madrid minimòm a mwen ke Real Madrid ta anvi vann jwè lan oubyen l manifeste anvi de depa e dirijan Real Madrid yo deside aksede a demand li an Vinicius Junior fòk li asire l de yon salè ki plizoumwen konsekan paske li konnen ke li pral fas a meyè ane li yo nan ekip Merengue an. Eske n la? E sitou avèk larive de Kylian Mbappé. Mwen m toujou di l mwen pa gen pwoblèm avèk Mbappé ke se yon star ke li ye ok men pa sipoze gen tout eka sa antre Vinicius e Kylian Mbappé e sitou pou sa ke Vinicius fè pou enstitisyon an deja ke l ranpòte tout tit posib avèk Real Madrid an etan aktè majè klèb lan, eske nou konprann, se pa san rezon si l te merite balon dò ke yo bay Rodri an. Donk yon jwè konsa ki deja reyalize, mwen menm se youn nan moun ki aksepte ke foutbòl lan se prezan ke li ye, ok, se sa ke ou fè nan prezan ki konte, sa ke ou te fè dan le pase, menm si li pa konte pou kapab ba ou yon seri de kontra, men kanmenm yo gen enpòtans yo, ok, paske jounen jodi an la, an n gade yon jwè tankou Mbappé. li poko fè anyen pou Real Madrid, li poko mennen Real Madrid vè de titre, men lè l te debake an, ok pandan ke li potko menm mennen Paris Saint Germain vè Ligue des Champions tan espere, tan reve sa a, se pou sa ke l te fè deja, paske l potko fè anyen pou Real Madrid, yo te fè l konfyans, ok, pou sa yo wè l fè deja. De menm ke Vinicius li menm li ap anvi pou l jwi de sa, de konfyans sa a bò kote dirijan yo, e lè Real Madrid voye l al travay lan,

Menm 10 pas desizib li paka bay, eske n konprann, tandi ke gade Vinicius, o final se plis pase 40 patisipasyon dirèk nan gòl ke li genyen pou ekip Merengue an pandan tout sezon an, donk se kanbyen menm si n ap gade estatistik li yo, li pami lè meyè nan pozisyon pa l lan nan mond foutbòl lan 1, e anpil jwè nou wè yo ap mete anpil lajan deyò pou yo aktyèlman la, Vinicius genyen 2 meyè statistikè ke yo, si nap site Luis Diaz, nap site Nico Williams, nap site Marcus Rashford, èske nou konprann tout jwè sila yo andesou de Vinicius o nivo de statistik? Èske nou konprann? Donk sa montre vrèman de ki dimansyon jwè nap pale ok. Se menm jan a lepòk nou konn wèl yon movèz sezon de Cristiano, de Messi se yon sezon de rèv pou tout lòt jwè yo. Èske nou konprann? Tandi ke nou konn wè yo ap vann jwè sila ou menm mesye Cristiano yo konn ap di menm bagay lan pou yo tou hein ke yo fini eske nou konprann tandi ke lè wal gade sezon yo statistik yo yo enskri 50 but hein yo patisipe nan 50 60 gòl pran pandan sezon an tandi ke se se dè statistik ke menm nan rèv yon seri de jwè yo di wè jwè sa li anfòm nan moman an yo paka genyen eske nou konprann. Antouka, si n ap gade Riberi a lepòk yo te mande balon dò pou li, Riberi al gade kantite de bi l te enskri nan Lig dè Chanpyon an, menm 5 gòl li pa te fè. Èske n konprann? Tandike Cristiano e Messi, jwè sila yo, menm si mwen mwen se tip de moun ki pa rezime foutbòl lan sèlman avèk gòl e se rezon sa ki fè ke m aksepte ke Vinicius li menm, Li fè yon movèz li sot fè yon movèz sezon ok men menm nan movèz sezon jwè sa ke wap di an li enpòtan pou gade estatistik li yo paske sa montre kisa jwè sila lè li anfòm li kapab fè eske nou konprann e m panse ke sa Real Madrid ta sipoze e pran li an konsiderasyon antouka Aprè ke n fin konnen pozisyon Real Madrid, sa ke yo mande Vinicius, sa ke yo di ke yo p ap peye l lajan sa ke l mande an avèk eta de fòm sa ke l genyen la a, ebyen genyen jounal The Athletic ki pale tou de òf Arabi Saoudit lan ki enpòtan pou n kapab gade kisa ki genyen ladan l. Ebyen, yo fè konprann ke dosye òf sa a, nan moman an la Saoudyen yo pa genyen òf. Èske n konprann ke yo fè. a Vinicius e ke se yon pwopozisyon ki te disparèt peu de tan apre tout pwoblèm ki genyen la antre Real Madrid e Vinicius la. Eske nou konprann? Si nou ale la, yo di ke nan Jounal de Athletic, an nou gade l ansanm sepandan, yo ale pli lwen de tout sa yo. Ok. Yo fè konprann ke malgre te genyen rimè 350 milyon de euro sa a, Moun ki pwòch a Vinicius yo yo fè konprann ke yo pa te resevwa pyès òf ok Saudi Pro League la yo pa mete yo an kontak avèk Vinicius ki li menm li plis fokis sou jere rete l nan ekip Real Madrid la ok minimòm jiska ete 2027 donk Vinicius li menm nan moman la l pa gen kesyon Arabie Saoudite nan tèt li ok e anba yo fè konprann ke anplis de Dènye dosye òf sila a bò kote sawoudyen yo, antouraj Vinicius revele ke inik, ann tande byen, inik objektif brezilyen an pou sezon 2025-2026 lan pou debi an se pou l kapab rete kòm yon titulè endiskitab nan fòmasyon Xabi Alonso yo ok malgre ti pwoblèm ki genyen avèk dirijan yo. Eske n konprann dezakò ki genyen pou pwolongasyon n kontra a? Vinicius genyen klè nan tèt li ke li vle rete nan ekip Real Madrid lan, li pap fon pa kita yon pa nago. Antouka yo fè konprann ke se konsa antouraj Vinicius bay doub mesaj sa a. Pa genyen òf Arabi Saoudit pou l chanje dekip pandan ete sa a. Jwè lan vle rete nan Real Madrid. Eske n tande? Donk 7 kesyon de vann Vinicius sesi sela, Vinicius li menm li pa vle kite Real Madrid nan moman an la ok e m panse ke brezilyen an li ap vle rete nan ekip merengue an jiska 2027 vrèman èske nou konprann paske se anviwon 2 zan k rete si Real toutan sezon ap avanse la Vinicius ap an pozisyon de fòs èske nou konprann e Real Madrid ap sou presyon plis toujou. Vinicius si l di l pa prale, li gen dwa pou l respekte kontra l pou l onore kontra l jiska lafen. Èske n konprann? E la a, yon Vinicius ki libre de tout kontra, li ap vrèman gen tout bagay an favè l. Èske n konprann? Donk Vinicius ki klè, objektif li, kòm Real Madrid mande l pou l al travay, pa gen pwoblèm, objektif mwen kounye an la, se ke sezon an kòmanse pou m kapab montre m pou m se yon titulaire indiscutable avèk Xabi Alonso. Epi mwen menm map avanse ok paske Real Madrid vrèman dirijan yo ka bat kò yo men toutan mwa yo ap pase Vinicius Junior ap plis an pozisyon de fòs toujou nan negosyasyon yo èske n konprann paske pa bliye se pa 3 4 an kontra ki rete Vinicius a aprè sezon sa la se yon sèl sezon kap rete l ok an janvye 2000. 27 la Vinicius Junior li ap ka negosye avèk ekip ke li vle Janvye 2027 eske nou konprann anviwon 1 an kèlke mwa donk Vinicius nou ka deja santi ke nan tèt li li ka di avèk tout antouraj li pa gen pwoblèm 1 an kèlke mwa m ap pran pasyans si ou pa vle banm prim a la signature sa m ap jwenn nenpòt gran dewòp ki banm li paske Vinicius nan yon eta de fòm ekstraòdinè nenpòt gwo klèb la ap vle bay li yon prim a la signature. Paske pou te achte l nan men Real Madrid se minimòm 200, 250 milyon. Yon Vinicius ki lib, yo ka menm prè pou yo bay li yon gwo salè plis yon prim a la sinyati danviwon 80 a 100 milyon. Èske n konprann? Paske ofinal klèb sa a li ap depanse mwens ke si l t ap peye endamnite de transfè a Real Madrid. Donk piga n panse se Perez ki gen kontwol sitiyasyon sa a sèlman. Toutan mwa ap pase, Vinicius se li menm ki ap vin gen kontwol plis toujou sitiyasyon sila a. E mete sou sa pa mande Bondye Vinicius ta rekipere meyè vèsyon l, m pa menm bezwen di anyen ankò. Antouka nou wè l, sa ki nan tèt Vinicius se pou sezon, pou debut sezon an la a, pou l montre tout moun kisa ke l ka fè e pou l yon titulè endiskitab, paske laprès deja ap fè konprann Xabi Alonso te vle mete l sou ban fas Paris Saint Germain patati patata. Vinicius vle vin montre kiyès li ye pou l titulè endiskitab. Mwen se sa ke m ap tann nan men l. Ok. El pa vle tande pale de kite Real Madrid nan moman an la. Vinicius di l gen kontra jiskan 2027 e se li menm kap deside ki lè l vle ale men nan moman an la sèt kesyon de kite Real Madrid lan li menm Real Madrid te mèt mete l sou mache transfè lan se pa sak nan tèt li ok sak nan tèt li an se kòmanse sezon an e pou l yon titulè endiskitab donk Florentino Perez ki menm si l ta vle la pouse do brezilyen ale paske l santi l vle pèdi kontwol sitiyasyon an l paka renouvle l jan ke l vle an Li santi l ap apwoche vè fen de kontra l, li santi zo pwason an kole nan gòj li, l prèske toufe. Vinicius li menm li di, Se la m vle rete tonton. Menm jan David Alaba pa dakò ale an, Vinicius li menm li ka deside di bon mwen menm tou m ap tann kontra m pran fen pou m ale libre si se sa ki pou fè m kapab jwi de yon seri de privilèj swa nan Real Madrid oubyen nan lòt ekip. Antouka. Enfòmasyon an se sa ke l ye. Vinicius, sak nan tèt li la, se kòmanse sezon an pou l montre kiyès li ye e pou l titulè endiskitab nan ekip la, paske l gen kalite pou sa. Antouka, an nou tann. Zen an pwès. Kite opinyon pa nan. Pa bliye tou like, abone epi pataje videyo sa a pou sipòte Boul Patnè an, sipòte travay sa. Se te bon zanmi Ronald. Rete konekte pou yon pwochèn videyo.